Lè yo tap di best freestyler a poko bob kayou E de master brain yo tap pale ou panse se te ou hahahaha.
Epi l kanpe l di m albòm mwen pèdi epi l fini l kanpe dan E m te gen yon sèl pwojè swa m fwape l oubyen m wè l ap vini patnè m desann m kase djòl li klè Men m di
Ok fanmiy mwen yo kòman nou ye? Byenvini sou chanèl paw la Mister Elwizy. Kote jodi a nou pral pale w de Master Brain ki blaze Bob Kayou sou pwòp mizik li.

Desideman, Bob Kayou a Master Brain pap sispann fè pale de yo. Avan, se te freestyle nan lari, jiskaske Beef lan antre nan studio. Eske n te konnen Bob Kayou te envite Master Brain sou yon mizik, malerezman ki pa t janm soti? Eske n te konnen tou Bob Caro gen plizyè albòm li ki pèdi? Nou pral eksplike w poukisa mizik sa pa janm soti, e kisa Master Brain fè Bob Caro sou mizik sa. Tout bagay ta pral kòmanse lè Bob Caro te pase nan yon show pou l fè konnen ke l gen plizyè albòm li ki pèdi. E l menm di pwodiktè a fè l pèdi yon bann vwa dò, si se pa pou Bondye l ta bat li. Pè ke w gen la, les on di ke w gen yon albòm k ap travay. Yeah, m gen yon albòm ki, men mwen gen nenpòt 3 a 4 albòm. M gwo premye album ki nan studio man Naza kote ke dènye mwa m rele patnè a m di misye yo sak pase men nap kòmanse frape Album sa gen Ti Fan, Queen Bee, Big Jim lòt moun sou li Misye di m album Misye di m album sa pèdi wi menn M di m pa konprann baz Wi menn Kòman album nan pèdi Wi album nan pèdi papa ou konnen m pèdi yon pakèt lòt bagay gen nèg kap mete m cho la bagay Baz lè m pale m se nèg ki eksite vit. Fok virus antre nan baye misye ou byen. Monchè misye te gon foli vwayaje al viv sendomeng. Li genlè panse konba a tap bon pou li. Epi m pa konn si se nan demenaje, nan monte desann, vin bote sa l te gen la al vann, al remèt, al bagay, m pa konnen. Nèg la gendwa avèk kè di l li chwazi fè yon bagay. Ou wè sa m ap di w? Epi l kanpe l di mal bòm mwen pèdi epi l fini l kanpe dan. Epi m te gon sèl pwojè swa m frape l oubyen m wè l ap vini patnè m desann m kase djòl li klè. Men m di yo ke m poze sou bagay sa baz, bagay sa pa li mwen ke m poze sou li, paske kounye a m gen yon imaj m vle vann, bon m poze. Aprè tout sa Bob Caro te fin di nan show a, sa pat tèlman rete, pwodusè a misye te endekse a byen. Li pat pran tan pou l te reponn Bob Caro, li te fè konnen se foulay misye ap fè, li pa gen kenn album nan men l ki pèdi, Bob Caro s on snitch li ye. Misye di m album sa pèdi men. E premye bagay map di tout moun e e ni chèn televizyon sa tou misye tal pase entèvyou an premye bagay map di Bob Kayou pa gen album nan studio m e youn nan lòt bagay map di ankò e sin vle nou menm nou ka tag Tifan nou ka tag Big Jim di yo konsa si yon jou yo ta ale nan studio yo te yo te yon figi yon yon producer konsa. E nòmalman misye se nèg ki renmen fè foulay, misye ap fè foulay, misye ap voye monte, e pou fè moun konnen li gen albòm, ok. Misye pa gen ankenn albòm nan studio m, e sèl sa m ka di, m ka di misye gen yon grenn mizik nan studio an, se yon mizik misye te fè avèk Queen Bee, ok, misye te fè mizik sa avèk Queen Bee. Misye tèlman voye monte, misye di ke li gen mizik nan Osaonn, misye di li gen mizik nan lòt studio. Misye manti l ap bay, misye foulay. Bob Kaï ou pa gen kenn album ki prepare, misye pa gen kenn album, misye pa gen album. Si pou misye ta gen album se nan studio m pou misye ta gen album. Paske nòmalman kilè misye kòmanse travay nan Osaonn? Se dènyeman la misye kòmanse travay nan Osaonn. E nan Osaonn misye al travay la e paske misye yon snitch li ye. Misye yon sanwont li ye. Pou valè tenten misye konn di de Osaonn kounye an misye, misye al travay nan Osaonn lap fè makak. Misye son nèg konsa l ye. E m te gen yon sèl pwojè swa m frape l Ou menm m wè lap vini patnè m desann m kase djòl li klè. Ki djòl ou tap kase a Bob Kay? Ki djòl? Djòl pam ou tap kase a? Apre tout sa Saintbit fin repwoche Bob Kayou, dosye sa pat ret la. Misye ta pral fè yon lòt videyo kote l ta pral prezante yon mizik Bob Kayou te fè nan stidyo l la, men malerezman ki pat janm soti. Daprè misye, se yon mizik ke Bob Kayou fè an kolaborasyon ak Master Brain. E misye te fè sa se nan lide pou montre kijan Master Brain imilye Bob Kayou sou pwòp mizik li.

Eske n wè l lojik pou yon atis chwazi envite yon atis pou yon mizik pou yon atis sa chwazi beef li? Eske n tande byen sa Master Brain fè sou track la? E poukisa tou se kounya Saintbeat chwazi fè sa? Mwen menm pèsonèlman m panse se emosyon ki fè l fè sa. Epi tou s on mank de pwofesyonalism. Epi sa Master Brain fè a l pa bon ditou. Puiske n konnen track la se pou Bob Cayou l ye. Di m kisa n panse de news sa nan espas kòmantè lan. La nou rive nan fen videyo a, pa bliye abone ak chanèl lan, like videyo nou yo, kòmante, di sa w panse, paske sa enpòtan pou nou anpil, pataje pou kontinye sipòte, nap kwaze ankò nan yon pwochen videyo, tchaw. Yo vle wè n kouche sou do, ya blo nou Yo la ap minimize n pale sou do nou Inyore sa n vo, ni sèvo nou Men ale di yo kounya n gon lòt pri